Li ap banm presyon, li dim konsa ke Gon kote m tap pase, li dim konsa ke piga m pase la ankò Men my love m pa vle sot nan lari, ou pa menm konn zòn yo byen my love, m pa lò w Men sista e pa fòt mwen E pa fòt ou cheri, fòt kiyès menm m pa lò w Ou pa sipoze pran lari an, paske isit tèlman li danjre Kisak pase ankò, l pa bon ankò my love, ou anfòm? Èske w anfòm? Di m non cheri. Li jis ap kouri dèyè m epi m pa kite l pran m. Woy Maylove w ap tiye m.
W ap tiye m Maylove. Ou konnen m pa pote m byen. E ki sa k pase l pa ba w kou pa kache m. Non li pa ban m kou m gentan kouri m pa kite l pran m. E ki kote l rete? Kote l ou pa rekonèt li? M pa rekonèt li. Ou konn pale avè l deja cheri? Non.
Waww.
Èske w anfòm cheri? Ou sur? Ou sur anfòm?

Kounya la la tout lè wap rele a banm tou te gon apèl ki pa kisa nimewo la fini. Li tèmine pa 61. Humm
m sonje baay sa vre wi epòk lè sa telefòn nan pat nan menm epi l tap plede sone m te di m pa konn nimewo a m pap pranl telefòn nan te nan men marim nan kounya anpil pawòl epi m te vin malad tou m te vin malad m te fon paket tan kouche sa fèm bat yo m wè wi. Genlè mariw la pa saj ditou non cheri.

Pale manzè. Wè m pap baw manti si m pat prese m tap ba manzè anpil kou ou menm. Oh sa w konnen manzè fè ou menm. M sou wout la ou menm map dekwaze. M gèlè fwa ba manzè. Manzè di m on pakèt betiz wi menn. Non nenpòt lè l fè erè sa ankò map demare li m di w djanm tou dousa.
Non m tou dousa.
Sou mwen pou m moute.
Sou ou pou m moute? Wi.
Anben ok.
Anben ou k voye l.

Pa konnen my love my love konsa Yo m sot wèl lòt bò a m sot kwaze avèk li lòt bò a lap desann zanmi m pati dèyè li manzè gentan kouri e bon pyel ki sovel la wè lòt bò a la m pral veyel frèm. Mwen m pap baw manti baz ou wè manzè depim jwenn li gade map tou egzekitel map pete tout tèt li menm fanmil map mache pran menm fanmil map mache pran oh ou jwenn avèl m jwenn avèl lòt bò a e kouri l kouri frè. Nan manzè ap fè frèl kouri dèyè ma wòch kareman menn. Yow m bliye di w sa menn pandan m sou wout la la menn ou pa janm kraze menn
Sak pase? Oh madan Reginald fon frekan map tou map tou janbe kot Reginald wi menn Oh manzè kokorat anpil menn Oh manzè frekan Epa epa epa epa ti madanm Reginald Reginald te fann figi l la Oh Reginald tout ap manje lakay mwen bay sa w manzè ap vin di m visye kareman bay sa w Manzè wi menn Oh si e pa pou Reginald m fout li plizyè kalòt nan je l wi Oh. Bon lè ou wap pran pòz fè bay frivòl ou nan lari a bay sa ou. Lè Reginald mande pou li, m di men kote li. M pare man men. Man se krak. Ou wè m pral kont Reginald. Nenpòt lè l fè frekans sou mwen, avè m bal. Yo, nou pa ka mache, ap mache je fèmen. Man zè di m ti visye kareman men. Ou. Deja, nou gentan nan dyèl deja. Non, m di sa, wè.
M konnen, manzè ka al rele lòt moun li fè kò pou nou, nou menm fòk nou degaje nou met baz nou deyò. Wè frè l la k te fè kou twò cho dèyè m nan, m ap jwenn avè li. Wè misye nenpòt lè m jwenn avè l, n ap ba li baz. O! Mwen m prè la, mwen menm pou n gen baz nou menm. Bagay mwa sa pa bon pou mwen menm non mwa. O! E pwoblèm sou pwoblèm menn. Manzè kareman menn. Bagay sa w jwenn mwen sou wout la, o m ap mawon pou li. Konpòtman an poli, ou visye, m konn al manje lòt bò. Reginald e pa toutan l ap li, li konn al manje lakay la lòt bò a, l ap pran pòz li. M ap pot Reginald plenn pou li nenpòt bagay menn. Men egzekite l baz. Manzè frekan anpil papa. O! Se pa pou o manzè fente m kalòt kareman. O!
Manzè t ap goumen avè w menn. Ahh bagay la rive lwen menn, si manzè tire kalòt sou ou nan figi ou menn sèke li rive lwen menn. Wè m gentan, m gentan gen 3 moun la, m gen 3 moun sou lis mwen la, fò m ba youn on baton kanmenm. Wè my love ki fè frè l la fè pakèt kou pòch dèyè m nan sa e premye moun m ap egzekite. Madan Reginald gen pou l fè frekan l pase avè m depi m pot Reginald plen pou li m ap rache djòl li, si pou m elmi Reginald mwen elmi Reginald.

Mwen tou mwen mpa pè non men. Map rive sou ou lè talè map al kote ou. Anyen pa gen pwoblèm brother. Kèt men. Ala tout moun vle make yo ape dega men. Antouka men nou nan djèl nou nan djèl nèt. My love jodia m tap fann figil men. M panse manzè pa wèm wi men. M panse manzè pa wèm men. Antouka men. Mwen map siveye lòt bò a mwen menm. La map fann figil mwen menm. Aye di m mwen mpa bezwen w ape ansanm avèm pou m fann figi youn mwen menm. M pa bezwen wape avè m mwen menm. E si wape avè m nan e mò nap fè. Mò nap fè nan mò nap fè.